Nou rantre nan kay la pou nou salye tout fanatik nou yo, tout ansyen abòne nou yo e tout nouvo abòne nou yo ki toujou la kap sipòte nou. E jodi an nou vini avèk enfòmasyon kote ke Martine Moise li menm li jwenn avèk zo grann tout kriminèl ki te ansasine prezidan Jovenel Moise. Ebyen nan enfòmasyon sa nou vle ou rete branche ansanm avèk nou. Nap pote tout detay yo pou ou avèk yon Jounalis ke nou genyen ki toujou bay enfòmasyon kòrèk ki soti nan afè ansasinan Prezidan Jovenel Moïse lan nou menm nou vini pou n fè w tande l antanke fanatik nou sou chanèl Enfo Profèt la e avèk enfòmasyon sa ke nou vin envite tout fanatik nou yo gen de enfòmasyon ke nou te konn bay sou chanèl sa nou pap bay yo ankò sitou enfòmasyon ki ap pase lakay vwazen an Paske chanèl la gen atak ladann, chanèl la gen move swivi kap swiv li, ke nou pa vle bay enfòmasyon yo lè fini pou yo di se denonse nap denonse peyi kay vwazen an, men nou oblije ap rete silans, nap jis brose sou enfòmasyon lakay nou ki ap pase nan peyi dayiti Jis pou fanatik nou yo kapab toujou rete sipòte nou paske si tout fwa nou pa baw enfòmasyon kap pase ka vwazen an sa paka deranje nou paske tout moun ap viv sa kap fèt lan e si w pa tandel sou chanèl la kòm enfòmasyon ou kapab tandel sou yon lòt chanèl paske nou menm e nou pa vle e pou nou gen pwoblèm nan sa ke nou ap fè an nou jis ap fè enfòmasyon sou peyi nou dayiti sou sa kap pase sou bandi yo ki ap kraze brize peyi an. E avan sa tou ke nou fè w tande jounalis la ki ap bay tout verite yo, nou ap fè w konnen ke aktyèlman la bandi gwoup Vitelhomme nan yo, yo atake nan zòn Fò Jak, yo anvayi popilasyon an kote ke yo anonse yo pral rekipere teritwa pèdi, sa se yon derespektan, nou konnen ke lè te gen yon bon demach ki te fèt pou Bwa Kale te goumen kont bandi sa yo, ebyen Aprè yo te vann mouvman an, ebyen bandi yo yo menm yo vin wè ke pèp ayisyen pa gen tèt ansanm vre, yo menm yo kolabore, yo toujou rete menm jan yo te toujou ye an, epi y ap foule beton an. Men yon sèl bagay nou vle di tout fanatik nou yo k ap tande nou, kelanswa kote ke w ye an, piga nou janm mete espwa sou lòt nasyon, piga nou bay lòt nasyon pote chay. ke Ayiti ap travèse la a. Krim ke Ayiti ap travèse a, lòt nasyon pa gen oken pou wè nan sa k ap pase ann Ayiti an. Tou senpleman, se nasyon pa nou yo, dirijan pa nou yo ki pou mete konsyans yo deyò pou yo kapab bay pèp ayisyen yon chans pou yo kapab viv yon lòt fason. M ta swete w rete branche ansanm avè m, ann al tande tout enfòmasyon ke jounalis lan pral pale ansanm avèk nou, kote ke Martine Moise li menm l ap fè rechèch e l ap frape fò sou beton an avèk dosye Lanmò prezidan Jovenel Moise rete branche ann al tande avè m. Nou sou wout pou ke nou gen yon ti kè kontan nan peyi a. Men m ap di nou se aprè demach ke ansyèn premyè dam nan ki se madam Martine Moise antreprann pou ke li ta va jwenn yon tribinal penal entènasyonal ki pou ta vin statye sou dosye asasina prezidan Jovenel Moise lan. Se kounya Reginald Boulos pral depanse lajan. E m ap ba nou sa kòm enfòmasyon, Reginald Boulos gen yon òganizasyon k ap travay pou li nan Washington DC. Se yon òganizasyon ki la pou jere bagay lòbi pou Reginald Boulos. Aprè pas, alò pandan pasaj Martine Moïse, nan kapital politik mondyal lan, kote ke l t al rankontre ansanm avèk Sekretè Jeneral Nasyon Zini an, ki se Mesye Antonio Guterres, se pa ti pwoblèm sa te bay nan kan pouvwa Ariel Henry a. Se pa ti pwoblèm sa te bay nan, nan, alò nan, nan nèg, moun ki alye. Pouvwa Ariel Henry a ki gen Ariel Henry la a. Se pa ti pwoblèm sa bay nan kan mesye ki te depanse dè e dè milyon dola meriken pou te asasine prezidan an ki se prezidan Jovenel Moïse. Dosye demach pou jwenn tribinal penal entènasyonal la, Reginald Boulos konnen konsekans sa a. Oligak kowonpi yo konnen ki dimansyon sa genyen. Paske nan peyi Liban, nan peyi kote Boulos sòti, kote lafanmi Boulos sòti, nan peyi Liban, te gen yon premye ministre ke. Nèg ki te nan oligachi an, sa yo rele sektè prive a, te touye, te met kòb deyò pou te touye l. Yo te, sa vle di ke nan peyi Boulos, te gen yon premye minis ki t ap eseye fè de refòm nan sektè biznis lan, ou di mwens nan ekonomi an, nèg yo te rive asasine premye minis sa a nan peyi Liban. Enben ki sa k pase? Se Nasyon Zini wi. Nasyon Zini mete yon tribinal penal entènasyonal sou pye, efektivman avèk yon kolèj jij, sa vle di plizyè jij de plizyè nasyonalite ki soti nan plizyè peyi. Efektivman, tribinal lan mete sou pye, ankèt demare, yo rive arete tout moun ki te enplike nan touye premye minis Rafik Hariri ou bagay konsa. Yo rive arete tout moun nèt nan minit map pale la a, pa gen fanmi premye minis sa a, fanmi l de jenerasyon an jenerasyon yap konnen ke yo te asasine swa papa yo ou di mwens fanmi yo, enben monchè lajistis te pwononse l. Mond lan, Nasyon Zini ki reyini tout peyi ke w konnen ki andedan Nasyon Zini yo, enben efektivman yo te mete tribinal penal la sou pye epi Premye Minis sa a, menm si ke l pa jwi de jistis lan paske se te yon asasina, li viktim deja, men peyi a, moun ki te patizan l yo ava wè efektivman gen bagay ki te fèt. Ekoute byen. Martine Moïse sou wout pou ke jwenn Tribinal Penal Entènasyonal lan ke li menm efektivman l ap batay pou li darach pye. Te genyen Minis Afè Etranjè a lepòk, Claude Joseph, ki te fè menm demach lan. Genyen Minis Jistis e Komisè di Gouvèneman, Claude Bedford, e Minis Rockfeller Vincent, yo te fè menm demach lan. Epi Martin Moise, pandan ke l nan Washington DC, l ap fè virewon an nan Washington, demach ap fèt, kontak ap fèt, gen de blan ki vin jije ke li pa lojik, li inakseptab pou ke yon gwoup de moun, pou enterè pèsonèl yo, pou lajan yon pèp, kon prezidan deside pou l mete o sèvis pèp la, yon gwoup de moun deside pou asasine prezidan sa a. Ebyen gen de gwo otorite ameriken ki te minis. nan gouvènman ameriken ki te senatè Ozetazindamerik, sa vle di kongrèsmann, efektivman ki di ke sa a li pa ka rete inakseptab. E kote yo vin gen plis pwoblèm, se pa lefèt ke lajistis amerikèn anonse ke gen de dosye yo jwenn nan kad dosye asasina prezidan peyi nou an ki se Jovenel Moïse, yo klase dosye sa yo sekrè, top sekrè, yo poze sele sou yo. Sa vle di kisa? Gon bagay ki a kache. Gon bagay ki pa klè. Non FBI te site nan touye, kòm si m ta di w, nan touye prezidan an. Alò non DEA. Pou nèg yo rantre kay prezidan, yo pran yon megafòn, yo di se DEA, D-E-A. Ok? Men nèg ki te gen megafòn nan nan men l lan, aktyèlman li nan prizon Ozetazini Damerik, aprè tout prizon li fin fèt an Ayiti. La jistis amerikèn gon pakèt bagay lan menl. Enben pandan ke Madam Martine Moïse nan kapital politik mondyal lan ki se Washington DC, li sot rankontre ansanm avèk sekretè jeneral OEA a, epi li genyen poul rankontre ansanm avèk sekretè jeneral Nasyonzini an, enben mpap baw manti, gen anpil nèg ki panike, gen anpil nèg ki gen pwoblèm. E pandan ke Martine Moïse nan Washington DC, Enben gon bagay ki pase nan tèt li, gen bagay ki pale. Martine Moise, kote map pale avèw la, li gon ekip ki trè solid, lè w nèg te panse ke Martine Moise se yon moun ki ta pral lage kòl nan Pòtoprens lan pou vagabon kriminèl pansan ke ou kapab depanse lajan pou fè touyel, ou pap kapab. Martine Moise vin konprann reyalite a, vin wè nan ki nivo l frajil pou mesye yo, enben li pran dispozisyon pou l sekirize tèt li e pou l batay nòmalman ansanm avèk mesye yo. Martine Moise. Aprè pasaj li nan kapital politik mondyal lan, enben Martine Moise debake an Florid. Lè Mati Moyiz deblake an Florid, li pran 2 pitit li, yon pitit fi, yon pitit gason. Sa ke Mati Moyiz fè, l al pote plent nan yon tribinal an Florid pou yon lis moun ke efektivman li gon ide ki nan touye prezidan. Nan tout peyi sou latè, Lè yon moun ou gen enfòmasyon ou gen mikwo wap pale sa yo lè w gon pèp ki fidèl avè w ki respekte w nan yon premye tan ki te rayi prezidan yo asasine a e finalman lè w vin eksplike yo 1 2 3 4 men rezon k fè yo touye prezidan an e w wè moun sa yo kòmanse pran konsyans enben monchè lè w jwenn enfòmasyon fò w ba yo l lè w konnen gwoup moun ki fè krim nan panike ou gen enfòmasyon sou yo fò w bay pèp la li paske pèp la li menm lap wè efektivman sa k wap pale a Son verite absoli ke l ye. Mwen te kwè tout fanatik yo solid, tout fanatik yo klè sou sa ki pale, kote ke jounalis lan li menm li deklare tout sa ki gen pou fèt, tout sa ki pral fèt, tout bèl travay k ap fèt. Men nou menm, pa bò isit, kòm jounalis ki toujou prè pou ede nou, menm lè nou pa jounalis men nou se medya an liy, ke nou gen chanèl, ke nou gen fanatik ki ap sipòte nou, yon jou kwè jodi a petèt nou kapab gen tout ekip yo, nou kapab chèche fè preparasyon kòm yon jounalis tou. e nou ta renmen ke se sipò ou ke l va ye e pou nou kapab avanse pou n fè w wè de rezon nou menm espesyalman kòm medya an liy nou ta renmen jan de travay sa yo soti avèk prèv pou ki rezon e nou ap viv jodi a ki se 23 Jiyè 2023. E prezidan an deja gen 24 mwa depi ke yo asasine l, tout enfòmasyon sa yo nou toujou jwenn yo, nou toujou pote yo pou ou. Men nou menm nou pa oblije bouke paske se yon travay ke nou ap fè, nou ta renmen plis rezilta, plis mouvman fèt sou travay la. Paske de jou an jou yo toujou di pral gen kouri, pral gen sesi, e poutan tout nèg ki tiye prezidan yo devan je popilasyon an, tout nèg ki tiye prezidan yo, tout jij, tout chèf an Ayiti konnen yo, Si tout fwa yo poko janm jwenn jistis pou Jovenel Moïse, yo poko janm trase yon vrè egzanp pou demoutre ke popilasyon, pou pèp la kapab santi ke yo se yon nasyon ke yo ap viv. E lòt nasyon ap toujou pa ba nou valè, lòt nasyon ap toujou pran nou kòm vagabon, kòm vagabonday e ap toujou pran nou pou moun sal. N ap toujou jwenn move tretman devan lòt nasyon epi tou nou pral di se lòt nasyon ki mal, men se pa janm vre, se pa lòt nasyon ki ap mal, lè sa se nou menm menm k ap toujou rete kriminèl pou tèt nou ankò paske. Egzanp pou nou trase, pou fè lòt nasyon wè nou se yon pèp, nou pa janm vle trase yo. Nou toujou vann egzanp yo pou lajan, nou toujou vann egzanp yo pou bèl figi, pou boujwa. Ebyen, jounen jodi an, prezidan Jovenel Moïse arive pèdi lavi l se paske nou konn abitye vann eskanp figi nou, eskanp figi travay nou, chèf nou. pou monnen. Se sak fè jounen jodi a gen kouri, jiska mentnan prezidan an poko ka jwenn jistis. Ebyen nou rete la ansanm avè w avèk enfòmasyon an, m ta swete ke ou panse l menm jan avè m. Tout otan ke nou pa jwenn yon prèv, tout otan ke nou pa jwenn yon jistis vrèman pou nèg yo kòmanse pran prizon pou yo peye sa yo fè an, se pa janm anyen. N ap kwaze nan lòt videyo, babay, a la pwochèn.